Bonswa bonjou tout fanatik mwen yo ki pral gade video sa nan lèn pral gade sa yo mdi bonswa bonjou nou vini jodia poun pale de anpil koze nan peyi a de peyi a anpil koze a nou jwenn gen anpil bagay nou jwenn gen anpil bagay kap pase e sam pral di a M pral touche Sekretè Deta Endikape a. Avan yo resevwa anpil bagay. M konn te ale nan men Chin Tae-won pou endikape. Men mete l sou tab la pa mete l anba tab la. Ok? Oryol avan m ap pale. E ou resevwa yo. Ou konn kot sant endikape yo ye. Ou konnen ke aktyèlman la gen yon kan endikape ki sou pis sa ayopò a. Fòk ou pase al wè E endikape sa yo? Pase anndan an gen, lè yo di endikape, yo di endikape tout fason. Swa se yon pye l li pèdi, swa se yon ponyèt li l pèdi, li gen dwa son je, se je l li pèdi oubyen li avèg nèt. Konprann? Ou sipoze ale vizite yo. Paske yo voye beki, m tande bagay la gen anpil beki ladan. Mwen menm son endikape m ye men mwen sa fè mwen menm pa pot pawol endikape non mwen menm toujou ap pale de endikape paske endikape sipoze gen plas li nan peyi a yon endikape gen dwa nan lari a nou sipoze bal èd nou paske endikape a gen plas li nan peyi a fok nou ede endikape a avanse ou konprann fok nou ede endikape a avanse poukisa prezidan de la repiblik la e lè fèt endikape. pa envite endikape yo fon gwo bagay menm nan stad Sylvio Cator ta fon gran seremoni pou endikape yo bay yon endikape yon sibvansyon yon bagay tout sa konprann bay endikape yo yon sibvansyon konprann pa degrenn endikape peyi a chaje ak endikape lè w di w bay degrenn endikape ou pa bay endikape vre konprann ou pa bay endikape. Se reyini tout endikape yo, pase mesay la nan radyo, konprann, reyini, reyini tout endikape yo, de òganizasyon endikape, anpite yo, pou reyini yo, pou pale avè yo, mete yo an konfyans, konprann, men, Poukisa nou maltrete endikape an Ayiti? Endikape pa gen plas yo. Nan yon bwat leta, konbyen endikape ou jwenn k ap travay ladan? Tandike yon endikape gen konesans. Ou konprann? Yon endikape gen anpil konesans. Poukisa n pa entegre yo nan bwat yo? Ou konprann? M kwè yon endikape pa ka yon polisye. Men malerezman, Gen anpil polisye ki endikape. Eske nèg sa a nou ta sipoze revoke l nan lapolis? Non! Li ta sipoze rechita swa nan komisarya l rete yo pase l gen konesans, swa nan komisarya l chita oubyen nou mete l kòm yon fòmatè l ap fòme moun. L ap fòme moun. Sa vle di lè sa a nou bay endikape a plas li nan peyi an. Ou konprann? Li lè pou li tan. Pou endikape pa gen plas yo nan peyi a. Se konsèy sa m tap voye ba nou e pase mesaj la ou menm ki pral jwenn video sa pataje l pataje l pataje jiskaske l ka rive nan zòrèy otorite yo an ayiti mwen menm kap pale a mwen se yon endikape depi an 2015 m te fè yon aksidan mwen se yon endikape. Lè m wè moun ap kouri m pa ka kouri kounya. Konprann? M pa ka kouri. Men gras Bondye fè m viv, mwen vivan. Ale di nou menm menm ki ki pa endikape son gras Bondye fè w. Son gras Bondye fè w. Kiyès ou ye pou pa ou ou nan lari charyo w ap moute moto, w ap moute machin pou wè w konsa. Se di Bondye mèsi. Konprann? E nan plis tou e patwon, patwòn. Depite, senatè, majistra, delege vil pa imilye yon andikape. Paske lè yon andikape ap travay ansanm avè w oubyen kèlkonk, toujou ba l asistans ou. Kòman w pou ba l asistans ou? Paske andikape ta bezwen plis anbyans, plis blag. Ou konprann? Plis blag. E lò ou gen yon moun ki te sou de pye l, pa egzanp, sou de pye l oubyen avèk de ponyèt li, oubyen avèk de je l, epi l vin pèdi youn ladan, tank ou mete l sou strès, ou vin fè l li vin pi malad. Ou konprann? E sa fè konsèy mwen ap pote pou pote toujou, lè ou wè pa egzanp ou menm ki soude pye w, ki anfòm, ou al wè yon moun malad lopital, pa mete moun nan an konfyans di konsa, o kilè w ap mache? Ou p ap mache ankò non, sanble w p ap mache ankò non entèl. E sanble w p ap mache ankò non, sanble w p ap janm ka pale ankò non. Sanble pou a, jan w te, janm, jan w te janm, non, pa mete moun nan konfyans wap fè moun nan vin pi malad. Di o non de de Jezi, wap mache kantmenm, wap tounen nan aktivite w kantmenm. Bay moun nan konfyans pou l santi li re, yon rekonfò nan li menm. Men pa ba moun nan kon, yon pou mete moun nan nan yon chemen pou l di, ou poko ap mache, ou poko ap mache, non, pa gen bagay sa. Fè moun nan konfyans, non. Di moun nan ke wap mache, konprann? Wap mache pa bay moun. Lè ou tankou wap di moun nan ou poko ap mache moun nan vin kounya li vin pi malad ankò ke janl te ye. Ok sa se konsèy pam pou nou e fè mesaj la rive nan zòrèy nèg yo pwoteje andikape pou nou nan peyi a nan kamyonèt la nan ti bis la ou menm ki Parèt ou dwe chita ou andikape parèt nan machin nan ou konnen li pa ka kanpe ede li leve bal chita sa e senp wi yon andikape ap travèse lari ou menm ki se chofè machin nan eseye kanpe pandan ou kanpe youn mete men ou deyò pou si yon moto ap soti ap vini pou l pa al frape l wap ede andikape a ede a pa sèl lajan. Wi mwen bezwen lajan. Mwen menm lè m sou endikape m ye m bezwen kòb pou m viv. M bezwen kòb pou m viv avèk fanmi m. Si yon moun vle ban m yon èd, m ap di moun nan mèsi. Ou konprann? Si yon moun vle ban m yon èd, ban m yon vle ban m yon èd antanke endikape, m pa ka di l mèsi, m pa ka di l non m pap pran l. Se èd l ap ban mwen. Ou konprann? Li ban m èd. Men pi gwo èd la yon moun ka ba ou, se ede w priye. Konprann se priye ede w priye. Sa se pi gwo èd la. Men ou konnen ou pa ka menm jan Kris te di ou pa ka viv sèlman a manje sèlman. A li di men ou fò viv a tout sa Kris di nan li a, a tout la pawòl la. Enben se menm jan tou. M pa ka viv a priye a sèlman tou. Fò m bezwen manje, fò m bezwen kòb pou m fonksyone. Enben la ou menm kounye a si w ap bay moun nan èd ou oblije bay èd la tout fason. Pa egzanp si w al si w debake kote edikape yo ye a. Si w debake kote andikape yo ye. Non plis ou pote ti kit pou yo, bagay ti pat ladan, bwòs dan, e ti bagay ladan savon. Men si se yon, si se yon 50 goud ou ka ba yo, ba yo l. Ba yo l. E pa gou kanpe dèyè yon mikwo radyo, pede gonfle gòj, pede gonfle gòj. Avan nou te gen pouvwa, ki sa nou te konn fè? Ki sa nou te fè? Sa rele dwa de, pa gen dwa de lòm an Ayiti. Dwa de lòm nan politize. Konprann? Pa gen dwa de lòm an Ayiti. Mwen menm mwen di sa. Pa gen dwa de lòm an Ayiti. Pa gen dwa de lòm. M tande gen dwa de lòm, pa gen dwa de lòm vre. An Ayiti. Kote gen dwa de lòm? Dwa de lòm nan, pa sipoze ap foure kòl nan politik non. Konprann? Li la pou l defann moun. Dwa de lòm sa vle di dwa pou l defann moun. Hein? Ou la pou defann, si w la pou defann moun, ou pa ka ap krimine yon grenn, yon grenn moun, yon grenn moun non. Lè w krimine yon grenn moun, se kòmsi se ou pa ap defann, ou pa ap defann moun vre. Hein? Bon m pral nan bagay. M pral nan bagay. M pa t dwe antre nan bagay sa non. E. Kou yon polisye tire yon de twa bandi ki te vin atake l, pa egzanp, dwa de lòm pa ale, polisye a fè masak. E lè bandi a tiye polisye a tou, èske dwa de lòm pa ale tou? Dwa de lòm pa pale non. Fò dwa de lòm pale nan tout bagay. E pa sèlman lè yo viktim lòt tou kounye a men fòk ou pale tou lè polisye ap tonbe tou. Lè yon ajan sekirite ap tonbe. Lè moun nan ap sot travay li viktim fòk pale de sa yo tou. E pa sèl rete ou panche yon sèl bò. Pandan w pa renmen fòm tèt moun nan epi kounye a ou tonbe ap di moun nan moun nan sesi, moun nan chimè, moun nan sesi. Non! Lè se dwa de lòm ou ye ou sipoze. E paske peyi a. Msavè m t ap pale m t ap pale yon bagay dèyèman m te di si an Ayiti an Ayiti l ta sipoze gen pa egzanp pa egzanp anndan anndan dcpj. Si kounye a la ou arete. Pa egzanp yon papa, yo mennen l bay, yo mennen l kòmsi l vyole pitit li. Avan yo ta kondane moun sa a, kondane l. Mwen m te di se nenpòt 3 antite pou yo ta wè ansanm avè l wi. Poukisa m di nenpòt 3 antite? Fò yo ta chache yon sikològ. Fòl ta chwazi yon sikològ. Gran sikològ. Fòl ta de chèche yon... M te di sa avè. Vwa e gmoun ki m pa t sou e di sa vase. M pa ka fè promosyon pou ougan. Men ougan son moun li e tou. Fòl ta chèche yon bon ougan pou ta wè eske ak ki espri l fèl. Pase banm do byen. Sitou pou Ayiti. Ayiti gon bagay. Lè ou ap avanse, an yon ti biznis oubyen kèlkonk, moun nan di l ap deje w, l ap deje w, l ap deje w tout fason nèt. Li ka fè se yon machin li fè w al vòlè, li ka fè se yon moto li fè w al vòlè, li ka fè w se, li ka fè w al vòlè yon, al kase yon bagay magazen, li ka al fè w, li ka al fè w vyole pitit moun, konprann, pou l te ka fè w fini mal. Konprann? Mwen menm, sa mèt rèt mwen. Yon papa ki depanse anpil kòb pou pitit li lekòl, kòman pou pral kouche yon pitit ou? A ki espri l fè l? E la ou pral wè nan, a ki espri l fè l? Sa k pou di w lè l fè l, li fè l, se pa dejwe yo dejwe l? Bagay mistik la, la. Sa k pou di pa dejwe yo dejwe l? Eske timoun, eske moun sa a, yon pitit pitit ou, yon pitit ou pou ta, pou ta l fè sa? E paske gen de moun lè l vle fini avè w l fè tout bagay. Gen de moun ki pa ka tchouye w li vle fini ansanm avè w. Li fini avè w, dosye l lage ba ou sou ou a. S on dosye kòmsi pou pouri nan prizon, dosye pou fini nèt wi. A lè di lè gen de bagay ki rive konsa, anvan yo ta kondane moun sa nan prizon, yo ta sipoze wè anpil bagay. Si te pou ayiti ayiti pa renmen mennen ankèt sou moun depi yo di w entèl nan yon bagay wi epi yon dega yo ma chache mwayen yo mare l epi yo fèmen l penitansye men ki ankèt nou mennen ale nan zòn bò lakay li kay l konn kiyès ki entèl al poze kesyon kiyès ki entèl kijan de moun entèl ye pitit kiyès li ye mennen ankèt de li paske lè. Lè yo akize w de yon bagay ou pa konnen l, se yon sèl moun ki ka defann ou wi. Mèt la. Le grand architecte de l'univers. Misye, se sèl li ki ka defann ou. Lòm pa ka defann ou. Lòm ka di de twa ti bagay pou ou, men Wa, Granmèt la, ap gade w. Lap gade nèg kap fè kap fè difamasyon sou ou a tou. Lap gade nèg kap jije w la mal la tou. Pafwa nèg la ap jije w mal li menm li pi mal pase w. Ou konprann? E konsa. Nèg la fè bagay la yo pral kondane l. Ou konprann? Yo pral kondane l men son sèl moun ki ka di non se sèl Letènèl dèzame. Le gran Roi, le gran Architecte de l'univers se sèl li ki ka kanpe avè w. Lè w wè l kanpe ansanm avè w, li kanpe avè w nèt. Paske, lè w wè y ap sal non w, y ap sal non w, si se pa mèt la k pou ki kanpe, pa gen dlo k pou lave w non. Hein Lè yo sal non papa yo ka fè tout moun vire do ba ou wi Lè yap sal non yo ka fè tout moun vire do ba ou depi wè yap sal non yap fè tout moun vire do ba ou zanmi ou moun ki konn ap ede ou frè ou sè ou konprann yo di ou yo di ou gen dwa di ou ou son chimè yo gen dwa di ou son vòlè yo gen dwa di ou sesi ou nan gang ou nan sela tandike ou pa nan anyen. Men, se pase yo byen fè w fini mal, pandan yo byen fè w fini mal la, yo blije lage yon bagay pou w fini mal. Epi lè sa menm, dcpj menm ap fèmen w, ap arete w, l ap mete w nan prizon, epi kounye a la ou se yon sèl moun ki ka mete w deyò la a kounye a la a, sèl Granmèt la. Epi Granmèt la pale. Tout pòt ouvè. Paske lèzòm, bon si wap fè dize, depi yo gentan pran w nan, menm pwòp zanmi w te gen, yap di w a, mesye m pat panse sa entèl te ka nan bagay sa yo non, se ta di ke entèl pa nan anyen non. Pa egzanp entèl, entèl ap mal viv, lap mal manje, lap mal bwè. Lap mal manje, lap mal viv, lap mal bwè, konprann, men yon vye djinn li pa ka met sou li. Menm yon vye tenis li pa ka achte, menm yon vye machin li pa ka achte, menm yon vye moto li pa ka achte yo di li sesi li sela. Epi kounye a yo kondane l nan prizon pou l al fini mal, pou l al fini mal. Epi kounye a wap tande, wap tande malfekte a ap di konsa a, m pa di nou m tap fini a misye, m fini avè l wi. M fini avè l. Epi ou menm kounye a la ou menm li fini avè w, fanmi ou menm ap, fanmi w ap soufri, li menm lap byen viv. Men m konnen Bondye ap pete fyèl yo tou. Bondye ap pete fyèl. Pase Bondye, Bondye pa lach. Je, menm jan m te di nèg la, Jezi pa lach. Jezi pa t janm lach. Si Jezi te lach, lè l te rive nan tanp lan, l te jwenn, yo te, yo te fè tanp lan tounen yon gwo mache, bagay, li pa, li pa ta konn sa l ta reyaji. Ou konprann? Ankò, Pyè te koupe zòrèy Makis. Jezi pa di jete epe a non, li di kenbe l. Foure l nan sak ou. Li di foure l nan sak la, men li pa t di jete l. Sa vle di, Jezi pa t janm lach. Konsèy mwen, anvan nou jije yon moun, anvan nou kondane moun, anvan nou kondane moun nan, jije l anvan. Jije l, egzamine, Eske Moun nan ka fel Pou we. Pal kondanel pal pouril nan prizon pal fini nan prizon men m t voye mesaj avay neg dcpj yo tou e pal kouri kondane yon neg lase yon papa gen dwa vyole yon pitit yo dil vyolel yo dil vyolel tandike ou pa konn ak espri ki movez espri yo debake sou li. pou ki pou l fè sa konprann epoutan l pa konn anyen non li pa konn anyen e se vakabon an malfektè a k vle dejwe nèg la konsa li di m pran kòm pral fè se yon moto m pral fè l vòlè se yon machin m pral fè l vòlè oubyen se yon magazen moun m pral fè l kase se yon bagay kounye a l al deyò tande a li fini avè l m fini a sa konprann li fè l fini li fè l fini mal anben e konsa. Lè sa fè lè nou lè nou anvan nou jije yon moun anvan nou kondane moun nan mezanmi fò n reflechi fò n reflechi e soufrans pa dous soufrans pa dous menm ke menm ke moun nan ap soufri li pap dire lontan byento la sispann chante a di sa 48 kreyòl di sa. L ap sete soufrans yo kòm si li te dous. Li pap dire lontan, byento l a sispann. Ebyen, mesaj la pou nou. Dakò? Mesaj la pou nou, pataje li, epi m ap ba nou repons lan. Kenpòt moun ki vle repons, m ap ba nou repons.